Efò manache ya li rele moun dèyèl menm si sel pou kòl epi la gade mwen la menaje bro santi nanm mwen krache men ki sosyèl menm menn I don't know bro
le pire se ke lè n soti kote n ta ale a epi m antre pou kòm ou konprann lè m rive m mastibe sou manzè a ou konn fè bagay sa tou nèt. Ou depi wè sa, ou renmen wè zen tout bon. Ou ta siyen anpil sou li. Ala men ki fè sa menm. Poum byen di w, nou gon kote m santi m gon bagay. Epi m di m pap fè bagay sa ankò dènye fwa epi m pat gen tan. M te gen tan kòmanse konprann. Epi fuck it man. Tou swit aprè manzè parèt, li gon alkòl nan men l man. Li vin jwenn m ap mastibe? Non, li pa jwenn m ap mastibe. Li jwenn m avèk alkòl la. Li bal plen tèt la w konprann. Manzè man gen bon jan jwèt Shadow boxing an gen 2 Maestro manzè pral kòl manzè sou e manzè ouvè pyel
Tchonfè menm M pa fèl Ok Se pa okazyon sa map tann Se pa okazyon sa map tann Paske sam vle an. Mwen vle manzè pou moun mwen. M patap janm pwofite de feblès li. Bravo man.
Konsa konsa konsa. Mezanmi. Depi yon bon ane an. Map panse a jan ke ou toujou ap fantasme sou manzè wi. M panse son gran moman ou kite ale. Men eske w santi l te sou vre? Bon.
Mpa konfime sa men janm te wèl manzè pa konn banm konpòtman sa vin boom vin souse tete non sè kisa li mandew pou vin souse tetel
vini gon kote metel sou do li panse se sam pral fè epi li met gaz nan lal domi nan salon. Men kounya bro
kesyon m gen pou ou eske ou panse yon fi ki pa gen santiman pou ou Malgre l sou eske lap mande w fè lanmou? Panse a sa. Ah
Li pa nan, li pa nan tèt li. Si l te renmen m, m tap santi sa. Bon, ou ka toujou di sa men M gen bagay enpòtan pou m di w tou frè m. Byen okontrè m te gen pou m te rele w men m tap fini travay sa la. Monchè m ka konprann ou renmen Lenzayka men gon demwazèl ki rele Alisha menm bon demwazèl sa oh Alisha menm Alisha m konnen li renmen m bon maten l rele m li banm randevou pou nou wè pou mwen wè avèl bon janl pale avèk mwen li renmen w anpil paske m ka wè nan zye yon moun menm lèl anvi pase yon moman avèk lè li swete fè yon vi avèk yon moun. Mwen kapab di ou ke, dapre mwen menm, se yon tip de byen. Donk. Monchè, ou konnen m ap bay manzè yon chans menm. Manzè soufri anpil. An m ba l yon chans. Si w santi w byen, donk. Si w santi w byen avèk li, se fè l. Ya. Silène Saïka se zanmi m. Pandan m ap pran pasyans lan toujou, ban m, ban m, ban m mete m, ban m abrite m yon kote. Si sa pa fèt. Non. Kenbe sa.
Pa al itilize demwazèl la tou kòm yon plan B epi si Lil Saïka ta vin pwoche w pou al kite l tou paske pa blese moun pou moun si w konnen ke w pap ka renmen avèk li tou pa renmen avè l. Ah enben an atandan kem swiv tou lè 2 frè m ap Men vini. papa bag istwa sa w sot eksplike m nan la zanmi m doute fò si m pa tap aji Ou tap voye kòk. Yeah men sa w fè a pi bon Yeah alright Papa li fò.
alright be safe alright.

Pa presa man, kòman m pa janm tande w?
Konnen, gen kèk bagay m ap regle anplis. Aktivite m yo pa twò pèmèt mwen, men m panse ke m ap fè sa. M ap fè tout sa k posib pwochèn fwa pou m wè w. Konprann? Apre tout abitid ou fin ban m pase tan avè m nan telefòn, m gen oblije ap meprize m pou zanmi w lan? M santi zanmi w lan gen plis enpòtans pase m.
Ankò yn fwa mwen vrèman dezole men nan sitiyasyon m santi m nan se pa yon bagay ke m ka twò eksplike men o final wap konprann
ok Aprè tout abitid ou fin ban mwen Pou wap bat pou elwanye m.
E kap manke kèt lan, m pa vle panse se yon bagay ke w manke. Ou pa manke anyen, ou se yon bèl jèn fi, pou w a flè daj kidonk nenpòt jèn gason tankou m ap atire pa ou menm. Men, gen yon rezon, ok. Zanmi w nan jis pa ba w to. Sa k di se zanmi m?